Bonjou bonswa tout moun se avèk anpil plèzi nou antre lakay ou nou kapab pote enfòmasyon pou ou se toujou chanèl pa ou la enfo du monde donk ou menm ki fèk dekouvri chanèl sa e nou diw bonjou nou diw bonswa tou sa pral depan de lè wap gade videyo a e si ou potko abòne fè sa kounya lap fè nou plèzi e nap pran plèzi tou pou nou kapab remèsye chak grenn abòne nou yo ki rete fidèl ansanm avèk chanèl la donk nou vini ansanm avèk yon videyo pou ou kote ke nou pote de zenfòmasyon pou ou mezanmi lèzetazini sanble potko janm fwape de kowonaviris la donk nap fè yon kout pye lakay nou ki se ayiti donk ki kòmanse vrèman vrèman ap touche pa maladi kowonaviris la tou dènyèman la donk. kote kèlke seri de moun k ap travay nan yon estrikti gouvènman mete sou pye, yo te fè konnen ke Ayiti deja pase pik epidemi an la. Sa vle di kowonaviris la se diminye l ap diminye, pli pè pli mal, donk se desann n ap desann. Ebyen, madam, matmwazèl, ze mèsye, Ministè Sante Piblik fèk pibliye yon nòt la, yo fè montre ke. Se le kontrè de sa yo te anonse ke Ayiti pase pik epidemi an. Ann gade nòt sa ansanm mezanmi. Nòt sa ke Ministè Sante Piblik fèk pibliye la. Ann gade. Mwen kesyon map poze donk kòm otorite yo di peyi dayiti pase pik epidemi an donk li ta sanble ke yo pa konnen kisak rele pase pik epidemi pase pik epidemi mwen menm se lè ke ou te nan yon chif ki te wo epi wap desann wap desann wap desann mwen se la m konnen yo te kapab pale de pase pik epidemi donk. Kantite yo se monte y ap monte epi otorite yo ap pale di ke yo pase pik epidemi. Donk, mezanmi, e alò e toujou e pran prekosyon, pa viv nenpòt ki jan, pa di kowonaviris la deja pase. Donk, kowonaviris toujou la e kontinye ap fè ravaj. Donk, pran anpil prekosyon. Pran anpil prekosyon antretan. Gouvènman anonse ke reouvèti ayewopò a 30 Jwen kap vini la. Antouka, nou pa konnen ki sak pral pase aprè. Nap rete nap swiv, toujou rete konekte ansanm avèk nou. Depi gen enfòmasyon nap pote l pou ou. Donk mezanmi ann fon pase nan peyi Etazini. Etazini donk resanse pli de 47 1000 nouvo ka kowonaviris sèlman yè nan 24 wè de tan. Donk se pou la premyè fra. Lèzetazini resanse kantite nouvo ka sa nan 24 wè de tan. Nan mwa ki pase deja yo, ka mwen ki pat rive nan yon nivo konsa. Donk yè sèlman. Plis de 47 mil nouvo ka kowonaviris, donk anviwon. Kowonaviris la chanje rejyon, kounye a li nan Florid. Pa bliye nan mwa k sot pase yo, mwa avril, donk kowonaviris la episant li se te Nouyòk. Ebyen li kite Nouyòk kounye a, li blayi kò l nan. Florid, li blayi kòl nan Florid antouka si lè zetazini kapab fwape konsa de kowonaviris la nan nivo lap fwape la se jisteman yo pa kapab jwenn solisyon pou kowonaviris lan paske pa bliye lè zetazini rete sa li ye a. Lèzetazini antake grand pwisans mondyal li rete toujou grand pwisans mondyal. Si ke yo te gen posibilite pou yo te kapab frennen maladi a ebyen depi jodi a menm yo tap fè sa. Ameriken ap pèdi lavi yo konsa donk se paske yo pa ka fè anyen anyen ki lakoz ke e kowonaviris lan li menm li ap fè ravaj konsa. Antouka, pou n fini n ap fè w konnen ke dènye bilan OMS fè sòti pou l montre w peyi ki plis touche de kowonaviris lan, donk w ap jwenn nan premyè pozisyon Lèzetazini, dezyèm pozisyon Brezil, twazyèm pozisyon Wayòm Ini, katriyèm eta, katriyèm Itali, senkyèm Lafrans, sizyèm Espay. Setyèm, Meksik, uityèm, End, nevyèm, Iran, dizyèm, Bèljik, onzyèm, Larisi, epi douzyèm, Almay. Donk se douz peyi sa yo ki plis touche ke OMS fè sòti pou jodi samdi ki se 27 jwen 2020. Donk ke nou kite w la, nou di w kapab toujou rete konekte avèk chanèl la si w potko abone fè sa, donk ke pou w kapab jwenn tout enfòmasyon ke nou gen pou n lage sou chanèl la. Babay n ap kwaze nan yon lòt nouvèl videyo, enfo di mwen beni w anpil. E ap toujou la pou l kapab enfòme w, pou l kapab eklèsi w nan dè zenfòmasyon ke ou tande epi ou pa gen yon bòn, bòn eksplikasyon e de sa. Nou la pou n kapab eksplike w, pou n kapab enfòme w plis. Babay. A la pwochèn pou yon lòt nouvèl videyo.